Medam e mesye, byenvni sou Kristal Magazine, se yon lòt emisyon ann pale ki rantre lakay ou. Jodi a, se avèk anpil plezi n ap resevwa Clerveau Grégory Songeur, sosyològ. Avèk li nou pral gen yon deba ase enteresan sou pati politik ann Ayiti. Mèsi paske ou avèk nou sou Kristal Magazine, pa bliye swiv Crystal Magazine sou Facebook, YouTube, Instagram, ou kapab vizite sit entènèt Crystal Magazine Cap-Haïtien-News pwen kòm. Grégory, s on plezi pou nou akèy ou jodi a. Nan Crystal Magazine, nan kad emisyon Ann Pale sila. Kòman w ye?
Mèsi Dudley. Mwen panse plezi a li pataje. Se avèk onè mwen te resevwa envitasyon Crystal Magazine pou edisyon jodi a Ann Pale, pou nou pale sou yon tèm mwen panse ki enteresan, ki merite pou n pale de li nan sosyete a, pou moun yo tande. Donk, ankò yon lòt fwa, se yon plezi pou m ak nou. Mèsi.
Premye kesyon n ap poze, pou nou lanse deba a, Ki sa on pati politik ye?
Bon, mwen panse kesyon an li li atire plizyè pwen de vi, men nou pral eseye kanmenm ale nan definisyon ki plizoumwen apwoche apwòch klasik yo de on pati politik.

Donk mwen panse nou ta ka wè l konsa kòm definisyon, men nou ta ka wè l tou kòm yon zouti. Yon zouti ke de aktè politik ap itilize toujou nan objektif pou yo pran pouvwa e lè yo fin jwenn li rive konsève pouvwa. Nan apwòch sa mwen plizoumwen ap rapwoche m don sosyològ alman ki se Max Weber ki wè pati politik yo kòm zouti ki ap chèche pouvwa pou chèf yo. Donk pati politik. Si nou kapab ese fè yon rezime, son zouti ki la pou pou trase yon chemen ki pral mennen nan pouvwa. Vè le pouvwa. Donk se se objektif tout pati politik menm jan toujou nan nan linye Weber. Weber ap di sa nan Le savant et le politique vè lè zane 1919-1920 li pral montre w ke tout moun kap fè politik yo aspire a a pouvwa. Donk objektif final la se se pran pouvwa. Se pran pouvwa.
Metan, lòt kesyon nou ka poze, an Ayiti, ki premye pati politik ki te genyen? Ki premye pati politik ki te genyen? E ki sa pati politik sa yo vin devni an pa la swit? Ok, mwen panse e. Kesyon pati politik an Ayiti ap refere nou, bon nou ta sipoze remonte jiska fen diznevyèm syèk, vè lèzane 1870, 1879, se la k pral genyen 2 premye pati ki pral pran nesans, se Pati Liberal e Pati Nasyonal, men ki pa la suit pa pral fè long feu, atèl pwen pou nou ta pale de yon sistèm de pati reyèlman an Ayiti fòk nou ta tann jiska fen ventyèm syèk. Mwen panse tou pou 2 premye pati politik yo an Ayiti, bon, genyen malerezman yon veritab pwoblèm de literati ki fè li difisil kòmsi pou nou sène tout bon enfliyans, enpak pati politik sa yo. Paske majorite travay ki fèt sou pati politik yo plis pran an kont peryòd apre 86 la. Bon, nou teni kont tou de yon ansanm difikilte ki te genyen pou te fè pati politik oubyen pou pati politik yo te rive egzèse fonksyon yo pandan yon long peryòd nan istwa peyi a, pandan peryòd de de la dictature des Duvaliers, de 57 jiska jiska 86. Bon. Sa vle di, de 1804, apre endepandans lan, jiska 1870, pa t vrèman genyen de veritab pati politik, Pou te pran pouvwa a, se kareman pa la fòs. Pa t genyen veritab pati politik. Pati Liberal, Pati Nasyonal, yo pral vin devni se de premye pati politik ki te egziste ann Ayiti. Epi apre yo pral gon koupur pou n tonbe jis an. Apre, nan fen ventyèm syèk la, apre 86, apre la chute dè Duvalier, ki sa ki eksplike dekalaj sila? Sa vle di, gen pouvwa, men nou pa gen yon abitid, e menm ojoudwi, ou wè pa vrèman gen yon abitid pou moun entegre pati politik.
Bon, m panse, soti aprè 1804, nou nan lòt egzèsis de konstriksyon de sosyete, kote pa vrèman genyen yon kilti dòganize. E aprè endepandans lan, se Jean Jacques Dessalines ki pral otopoklame l prezidan, ki pati don prezidans avi. E m panse pandan tout lòt peryòd la, nou ka wè. Lè nou plizoumwen pale don seri de eleksyon se swa de jenero oubyen de depite ki pral vote, nou kab pran ka antre Christophe et Petion apre 1806 etc. Pral gen fwod elektoral ki pral debouche sou batay de Cyber yon pakèt lòt. Pandan tout peryòd sa yo pa vrèman genyen yon kilti de pati politik nan peyi a. Aprè egzèsis ki pral eseye fèt nan 1870, 79 yo pral gen yon koupir. Jan m te di w talè a, sou Duvalier genyen de veritab difikilte pou pati politik yo te egziste. Men te gen kanmenm de de pati ki te eseye fè yon rezistans. Pa egzanp, si m pa twonpe m te genyen yon PUCH. Bon, definisyon sik la on ti jan echape mwen, se te avèk de moun tankou Louis Dejoie, pa egzanp, te gen yon pati ki te enstore yon fòm de rezistans fas a, fas a diktati Duvalier a. Men, pa t vrèman gen, modèl politik la tou pa t bay nesesite pou yon pati politik. Ou pral wè nan epòk sa a, anpil pati pran nesans, men se pa an Ayiti. Wi, paske ki sa k pase? Sou pandan peryòd Duvalier a, nou dakò de 57 jiska 86 la, p ap gen eleksyon k ap fèt nan peyi a. Pa toujou gen eleksyon wi, men se pa eleksyon ki diy de non an. Donk, pa t ap gen eleksyon tou pandan peryòd sa yo, paske pouvi ke nou gon prezidan avi, avèk dwa pou li deside kiyès k ap siksede li, se ap pitit li, donk pa gen nesesite pou fè yon eleksyon. Te konn gen eleksyon kanmenm pou depite. Wi, men pou fè yon eleksyon kòmsi yon eleksyon prezidansyèl pou pa vrèman genyen nesesite pou òganize 2 eleksyon kote ou pral mobilize 2 pati politik eksetera e dayè li te fòmèlman entèdi sou Duvalier. Wi, men an, si n fè yon ti tounen menm nan pati liberal, pati nasyonal, kòmsi ou wè pati politik, nou pral pale de sa, ou wè pati politik yo, yo Yo pa pa gen yon vizyon ki te plizoumwen modèn pou pran pouvwa. Ou pral wè, Bwaye, Bazlè, nan yon pati, Pati Liberal, li pral vin rive yon lè, se zam li pran. Kounye a, kòman pati politik ann Ayiti kapab kontribye na, nan chanjman? Premyèman, chanjman de ki jan yo wè pati politik. Ki sa ki anpeche ke yon moun vin manm yon pati politik? Sa pa, anpil moun pa, menm moun ki pran pouvwa yo, ou pral wè se. Eske pa vreman gon non moun ki te soti non parti politik pandan on gran tan ki pran pouvwa? Kisa ki fè sa? E koman parti politik yo ka kontribye a on chanjman de sosyete a? Ok, m panse nap fè nap fè plizyè apwoch sou kesyon sa. Genyen, bon mwen menm kom yon nan moun ki fè memwa sou parti politik, nan literati ke m konsilte sou parti politik an Ayiti, gen de apwoch pa egzanp pou genyen Pwofesè Erol Toussaint ki fè yon travay k ap montre kòman genyen yon fòm de mefyans anvè pati politik yo ann Ayiti. E de la li pral pwopoze yon lòt fòm de sosyalizasyon politik. Genyen ankò yon lòt pwofesè, bon, le regrete de memwa Michel Hector, ki ap montre kòman genyen de veritab pwoblèm de estriktirasyon reyèlman vre nan pati politik yo ann Ayiti. Men pou li, son pwoblèm ki pa sèlman lye a pati politik yo, se de manyè jeneral ke sosyete a genyen on pwoblèm de striktirasyon depi apre Duvalier. Gen de otè ki ap montre ke pwoblèm striktirasyon ki gen anndan pati politik yo, se reyèlman yon eritaj politik de Duvalier. Nou kapab site on moun tankou Suzy Castor pa egzanp. Suzy Castor, istoryèn, madam Gérard Pierre Charles, yonn nan manm fondatè on pati politik tankou OPL. Men, konnya la genyen tou on reyalite an Ayiti ke jeneralman pati politik yo, yo tounen otou don on figi, on moun. On moun ki petèt te pran inisyativ pou fon pati politik, e se kòmsi pati politik sa li tounen otou de li. Se kòmsi pati politik la vin on fòm dantrepriz. Se pou li. Sa a pral vin enfliyanse. desizyon ke anpil jèn pè pran pou entegre de pati politik. Paske tou senpleman li pral konnen m ka toujou entegre yon pati politik, men aprè 20 tan, 30 tan de militans, si m ta vle kandida pa egzanp, fòk mèt pati a oubyen chèf pati a ta dakò m kòm kandida. Wè mèt pati a, se sa wi ki reyalite a, men ou wè ryen ke ou panse a sa, se, se, se, se vrèman difisil. Bon, son sitiyasyon ki, jan w di la, ki difisil e ki pouse nou a pral remete an kesyon tou menm tit nou ba yo a. Eske reyèlman vre yo, yo merite l? Paske yon pati politik tankou tout lòt enstitisyon ta sipoze pi gran ke ni moun ki fonde l la, ni moun ki vin adere par la suite. Li, yon moun kapab toujou pran inisyativ pou fonde yon pati politik, men li pa ta rezime, li pa ta dwe rezime a ou, men li pa ta dwe. Pou ou, menm jan gen 2 pati politik nan peyi a, depi nan jan yo ap monte, yo ekri klèman ke yo gon chèf. Yo gon moun. Tout sa moun, tout tan moun sa la, se li ki dwe okipe, okipe fonksyon sa. Pa egzanp, mwen pa panse li, li yon, kòman m ta kab di sa, li, li pa yon sipriz ke yon pati, pa egzanp, tankou Fanmi Lavalas. Li ekri klèman nan Chat Fanmi Lavalas ke le Doktè Jean Bertrand Aristide est le President General à vie du parti.
Bon, ayidya parti yo se toujou konsa. Medam e mesye, pa bliye ou sou Kristal Magazine, w ap swiv emisyon Ann pale, n ap pran ti poz, n ap tounen nan ti moman. Medam e mesye nou kontan avèk ou pa bliye nap raple w sa swiv Cristal Magazine sou tout platfòm yo Facebook YouTube Instagram Twitter ou kapab vizite sit entènèt nou an Cristalmagazine caphaitiennews pwen kòm nou avèk jan nou te di l nan debi emisyon an mesye Gregory Songeur. Clerveau, avèk li n ap pale de pati politik. Nou t ap fè yon konsiderasyon sou kòman pati politik yo kapab kontribiye nan chanjman peyi a, kòman moun kapab wè pati politik yo yon lòt jan. Pati politik yo, èske pou ou menm yo ta dwe travay pou chanjman peyi a?
Kèlke pa, mwen ta ka di wi, paske politik nou wè l kòm jesyon de la site, politik kòm aktivite, men jere site a vle di se, ta vle di kreye yon minimòm de òganizasyon pou amelyore kondisyon lavi moun, eksetera. Men an menm tan tou, genyen yon lòt aspè m panse nou dwe trè pridan ansanm avè l. Tout pati politik pa oblije la pou travay pou chanje sosyete a. Paske n ap dakò ke sosyete a pa merite chanje pou tout moun. Lè m di pa merite chanje pou tout moun, ki sa m vle di? Se pa tout moun k ap wè ke sosyete a merite chanje. Yon bagay ke w vle chanje, se yon bagay ki pa bon pou ou. Donk, sosyete a, li ap evolye otou de yon òd sosyal ki etabli, ki kanmenm garanti enterè de gwoup.

Si klas la ap defann enterè l la, mode de société n gen la pa an favè l. Men yon pati politik tou gen dwa bay tèt li misyon pou kenbe le, sa n rele le statu quo. Paske tou senpleman, gwoup moun li garanti enterè l yo, e jan n ap fonksyone a la gen dwa bon pou yo. Donk, ki di politik se rapò de fòs, men an menm tan tou se jeu d'intérêt. Men, an Ayiti, nou konstate yon mefyans. vizavi de de pati politik. Ki sa k fè sa? Èske se alabaz, èske se paske premye pati politik yo oubyen premye gwoup moun ki te konn fè lit pou pran pouvwa yo te kòmanse? Ou ka ap kòmanse, ou sot pale de sa talè an, de depi 1806, kriz 1806, Petion konplote contre Dessalines li mouri li pral pran pouvwa a, eske sa pa kreye on tandans de mefyans, kriz 1842 la menm choz, Rivièira rive sou pouvwa a, men kòm si w wè toujou gen yon bouskilad antre lèzòm politik, ou sot site sa tou wi, swa fè pati politik yo yo tourne autour de figi e atravè istwa Dayiti ou kapab wè toujou gen sa, eske se pa la mefyans lan soti? M panse n ap eseye gade mefyans lan a plizyè nivo. Premyeman, genyen nan kilti politik nou an Ayiti, li toujou difisil pou moun ki eli prezidan jodi a, pandan senkan manda l la, popilasyon an satisfè de pakou a pou ta ka di bon moun sa a otomatikman li pral reyeli ankò. Se anpe difisil. E se petèt sa ki pral esplike ke jeneralman Moun, yon pati politik ki pran pouvwa a jodi a, li konn difisil nan lòt eleksyon yo pou li pral repran pouvwa a ankò. Pa rapò avèk pwoblèm satisfaksyon bò kote e bò kote mandan yo, moun ki vote yo. Men an menm tan tou, genyen menm kesyon dominasyon yon moun anndan yon pati ki fè le pli souvan konn gen de moun ki petèt te jwenn banyè pati a lal nan eleksyon, byen avan manda l fini, li pral kite pati sa a pou fè. yon lòt pati politik. M panse nou viv yon bagay konsa prèske depi, m ka di depi aprè, depi 90 jiska jodi a, se jeneralman toujou sa. Moun ki eli prezidan jodi a, li eli sou yon pati, lè l ap desann, li desann avèk yon lòt pati politik. Men toujou mefyans n ap pale a, konn a nou ka gade mefyans, antre pati politik yo e jèn yo kòm endividi ki petèt ta dwe entegre pati yo pou patisipe nan estriktirasyon yo, patisipe nan vi politik peyi a, etc. M panse genyen yon krent kote ke jèn yo gendwa panse antre nan pati politik la yo pap ka emèje, etc. Donk se menm gwoup moun yo ki toujou ap domine de tanzantan e de fèt nou wè l vre nan sosyete a. Men mwen menm, mwen pou lide ke, menm si nou wè l sa pa ta vle di ke nou pa ka entegre pati politik yo, paske tou senpleman, se pa, se pa, se pa, se pa yon tandans ki etènèl. Ki eksplikasyon m vle bay? M pral ale sou, sou yon apwòch teyorik ke m mobilize nan, nan travay memwa lisans mwen, ki fèt pa yon. yon spesyalis dè pati politik ki rele Robert Mitchells. Robert Mitchells ekri lè pati politik esè sou lè tandans oligarchik dan lè demokrasi. E nan travay Robert Mitchells la, li pral montre ke kòman anndan pati politik yo kòm òganizasyon, genyen yon oligarchi ki enstore e son oligarchi ki selon li menm, etènèl e enchanjab. Li esplike l apati de sa l rele yon fòm de lwa de ren. yon lwa enchanjab. Sa vle di se etènèlman ke ap toujou gen oligachi anndan, anndan pati politik yo. Li pral, pou jistifye tèz li, li pral pran egzanp de yon seri de pati politik, w ap wè de moun pandan 30, 40 an, se toujou menm figi yo ki toujou rete kòm chèf pati politik sa yo. Kèlke pa ou ta ka di se le ka de yon ansanm pati politik an Ayiti. Men, mwen ale pi lwen ankò, toujou nan kad nan travay memwa m nan, mwen pral revoke teyori sa ke m mansyone nan travay la, apati de yon lòt apwòch de yon sosyològ fransè ki rele Pierre Bourdieu, ki li menm pral di se se pa se pa nòmal pou nou ap analize rapò sosyal yo apati de yon lwa deren. Li pral, Bourdieu pral di nou ke si nan analiz kap fèt sou rapò sosyete, sou rapò 2 gwoup yo anndan sosyete yo, nou ka pale de lwa, se de lwa tandansyèl e istorik. Sa vle di sa nap viv jodi a, sa anyen pa di ke an 2050 li oblije konsa. Li ka chanje paske tou senpleman lwa ki reji fonksyonman anndan pati politik yo kòm gwoup, li ap toujou rete konsa otan de fwa ke moun ki benefisye de lwa sa yo, Yo kapab toujou travay pou pèdire lwa sa yo. Men yo gen dwa chanje otan de fwa ke moun ki petèt santi yo leze pa rapò a lwa sa yo chwazi entegre, patisipe pou chanje lòd dè choz. Èske an Ayiti, nou dwe genyen de de prensipo pati politik, de veritab pati politik, oubyen nou dwe kite bagay la ale jan li ye kounye a jodi a avèk on on efloresans, on foul de pati politik? Ki pozisyon pa rapò a

Men sela nanpèch ke nou kapab kanmenm eseye wè kijan nou ta ka fè pase de pren de vi. Men pase de pren de vi apati de sa nou aprann sou kèk sou reyalite ki konsène n jodi a. Mwen panse pale de de gran pati, menm nan sosyete kote ou wè lè eleksyon ap fèt genyen de pati ki an konkirans yo, sa pa vle di ke sosyete sa yo gen de pati politik. Pa egzanp, Etazini son peyi ki gen anpil pati politik. Lafrans gen anpil pati politik, men diferans lan pral fèt apati de sistèm elektoral la. Kòm peyi sa yo genyen de, yo gen yon eleksyon ki fèt a yon sèl tou, sa eksplike ke li toujou genyen de kandida, a la rigè li kapab twa. Men nan yon sistèm demokratik, Kote ou genyen yon eleksyon a 2 tou, nan premye tou eleksyon an, li nòmal kapab genyen menm 100 kandida. Nan 100 kandida sa, li gen dwa se 100 pati politik, gen dwa gen nan yo tou se 2 platfòm politik, 5, 6 pati gen dwa met ansanm yo fon sèl platfòm, yo al nan eleksyon. Donk, mwen panse. Pwobableman, ta ka toujou genyen 2 oubyen 3 pati politik ki al nan eleksyon si e sèlman si nou te gen yon eleksyon a yon sèl tou. E lè sa a, ou t ap ka jwenn kote gen 25, 30 pati politik te ka met ansanm, yo fè yon sèl platfòm politik epi yo gen yon kandida ki reprezante yo nan yon eleksyon. Paske fòk nou dakò, odebi m te site Max Weber ki montre ke, Tout moun k ap fè politik aspire a pouvwa. S on ipokrizi total si yon moun di w li s on politisyen men l pa enterese a pouvwa. Si l pa enterese a pouvwa, li pa politisyen. Tout moun k ap fè politik enterese a pouvwa. Yo chak ta renmen vin gen pouvwa. Men nan ta renmen vin gen pouvwa a, yo chak ap gade ki ti espas, ki minimòm de posibilite k genyen pou yo pran pouvwa a. Kòm nan eleksyon an. se yon eleksyon a 2 tou. Nan premye tou eleksyon an, gen dwa gen otan de kandida. Chak moun ta renmen se yo k prezidan, donk chak moun pran chans yo. Se sa ki eksplike ou kondwa nèg la nan yon pati politik, li pa ka kandida nan non pati a, swa paske gen 2 chèf anndan pati a k pa dakò, oubyen pou kèk ra pati kote petèt te yo fè yon eleksyon primè, li gen dwa al nan eleksyon primè l pèdi, epi l kite, li gen tan mouton lòt estrikti a, li kandida kanmenm paske anbisyon l se te jwenn pouvwa a.

Men wòl yo, yo anpil oubyen an tèm de fonksyon. Genyen de pati politik tou ki jwe de fonksyon de chyen de gad. Genyen de pati politik ki gen dwa pozisyone yo pa egzanp nan opozisyon pou ap bouste gouvèneman oubyen pou montre ap a piblik la, a popilasyon an ke gouvènman sa a li menm li pap avanse, li pap travay. Epi yo ap pwopoze meyè solisyon selon yo. Toujou nan objektif pou atenn le pouvwa. Donk an rezime, si n ap pale de wòl pati politik yo, si m ta ka bay yon wòl prensipal se atenn le pouvwa. Atenn le pouvwa.

militant yo, yo gen yon fòm de kontribisyon ki gen dwa senbolik ou materyèl ki vini. Pa egzanp, se nan fonksyon pati politik la pou l patisipe nan eleksyon, pou l nan pouvwa a, e lè l nan pouvwa a, pou li negosye de avantaj pou militan yo. Pou militan pa gen. Si m fè pati don pati politik, pati a patisipe nan pouvwa, akoz de pati a m renmen m pa egzanp, mwen vin non ministè kòm, kòm, mwen vin minis oubyen mwen direktè jeneral, donk mwen genyen kòm responsabilite o non de pati a pou mwen fè de ouvèti tou pou, pou de lòt militan ki, ki nan pati politik. Kounya kòman jèn yo kapab entegre yo? dans les partis politiques.
Pou mwen son son kesyon ki ki otan sansib ke enpòtan. Entegre jodi a, byen avan menm ke nou gade nan don pati politik, son nesesite. E sa mwen vle di la tout moun ki ki ap gade emisyon an jodi a, S on nesesite urjant pou jèn yo entegre nan vi politik peyi Dayiti. Paske tou senpleman, sa n ap viv jodi a, se rezilta tout on ansanm de chwa politik nou fè nan tan pase yo, de modèl politik nou te konn aplike yo. Jodi a, li ekstrèmman enpòtan pou jèn yo entegre nan lavi politik, men entegre atravè lè pati politik. Lè strikti politik.
Atravè lè strikti politik. Yonn nan bagay ki ekstrèmman enpòtan ke n dwe konnen, menm nan yon pati politik ki ta ka pi demokratik ke sa nou gen kòm ideyal, ke sa n ap anvizaje yo, se pa kado y ap janm fè yon jèn, kado, swa yon plas, yon opòtinite, oubyen yon reprezantasyon senbolik nan yon pati politik, eksetera. Se entegre pati yo, adere, chak pa, gen de pa, chak pati yo defini metòd, M panse n ap vini talè pou nou bay omwen yon egzanp, paske mwen menm kòm jèn, mwen travay sou pati politik kòm ansyen etidyan an sosyoloji, men an menm tan tou kòm sitwayen ki enterese a la vi politik de mon peyi, mwen entegre yon pati politik. Il y a de cela très peu de temps, sa pa gen anpil tan ke m entegre yon pati politik. M gen dwa pataje kisa demach la ye. Men sa ki enpòtan. byen avan menm nou antre anndan pati politik yo pou n konnen, se ke Bourdieu pale de sa yo rele chan. Mwen mobilize teyori dè chan e teyori dè rapò de fòs nan travay mwen fè sou pati politik pou memwa lisans mwen. On pati politik se yon aktè. Se yon enstitisyon men an menm tan se yon aktè nan chan politik la. Men pati politik la kòm aktè anndan chan politik la, men. Pati politik la li menm se yon souchan ki anndan l gon ansanm aktè ki ap twoke rap, ki ap, ki devlope de rapò de fòs. Manb yo, e, sou striktè ki anndan pati politik yo. Pa egzanp de pati ki plizoumwen genyen de gwoupman de jèn, gwoupman de fanm, eksetera, se rapò de fòs ki ap jwe ki pou pèmèt, Mwen gen dwa entegre yon pati politik jodi a, apre 5 an, apre 10 an, m vin chèf pati politik sa. Si s on pati ki genyen yon minimòm de estrikti. Men byen avan m antre, fodretil byen ke m konnen se, si pou m vin chèf demen si Dye ve, se pa kado pou yo fè m kado l. Se lite pou m lite pou mwen rive konstwi yon fòm de kapital senbolik e kiltirèl ki pèmèt mwen merite li. Boudye pale de, pa egzanp, yon fòm, sa n ta ka rele rezo de relasyon. Tout sa yo se de eleman se de eleman ki kapab ranfòse kapital kiltirèl e senbolik nou pou mete nou nan pozisyon l dwe ye. Men èske an Ayiti pati politik yo, yo aksesib? Èske pati politik yo, yo fasil a entegre an Ayiti?
Toujou ankò se yon kesyon ki konplèks e difisil. Mwen panse genyen, gen ki gen dwa pi fasil kon lòt. Gen de pati politik pou entegre l, se responsab la pou konnen, oubyen ou te bè ak responsab la li fè w entegre. Gen de pati tou se se petèt de manyè fòmèl pou pou fè l. Onètman mwen pa mwen pa vrèman ka pale de tout pati yo. nan yon travay kon nan sou pwen sa paske janm te di w mwen menm nan travay mwen fè sou pati politik travay memwa m fèt sou pati politik men mwen fè etid de ka mwen etidye yon sèl pati politik se Yon dènye kesyon pou nou fini ki demach yon jèn yon moun k ap gade ann pale sa jodi an ki ta renmen entegre yon estrikti politik yon pati politik Ki demach ou kapab konseye l antreprann pou ke li rive efektivman fè pati de yon evantyèl strikti politik? Mwen ta ka konseye l dabò swiv pati a, al gade èske li gen yon filozofi ki defini, èske l gen yon ideyoloji ki defini, chèche konprann li. chèche enterè l, lè m di enterè li se sa m panse l sansib an Ayiti, m ap pale pito de. Parapwa filozofi, vizyon parapwa a tout sa. Donk li menm tou kòm moun, kòm sitwayen aktè, eseye idantifye ki a ki gwoup sosyal li idantifye l, a ki klas, a ki kategori moun li idantifye l, epi gade si enterè klas oubyen gwoup li idantifye l a li ladan l lan fè pati de enterè pati politik sa. E apre sa, bon, a travè de reyinyon, de diskisyon sou pati a, avèk de manm nan pati a, gade si gen de travay ki fèt sou pati politik sa, li kapab li yo, epi bon, apre sa, li gen dwa pa, li gen dwa fè demann dadejòn, depandaman de jan pati politik la defini fòmil li. Mèsi Grégory Songeur, s on plezi pou n te avèk ou jodi a nan emisyon Ann Pale sa sou Kristal Magazine, yon dènye mo tout moun ki t ap gade emisyon jodi a.